Byenvini ankò sou Plato G-Morning mèsi paske w rete branche pou gade show a enben kòm anonse jodi a nou te di nap gen 2 envite premye envite nou se te Izolan nou te wè avèk Paolo enben kounya se mwen menm ki akonpanye de Ricardo Telusca. Avan nou kòmanse entèvyou an, n ap bay Ricardo tan pou l prezante tèt li a piblik la.
Bonjour Malicha merci pou envitasyon an merci pou envitasyon nan show la e ke son reyèl plezi pou m la avè nou jounen jodi an pou n pataje avèk telespektatè yo sa ke nou genyen pou yo de pozitif.
Ou se yon entreprenè m vle poze w kesyon kisa ki Kisa ki pouse w, eske se kèlke chòz ki ou pran o kou de rout oubyen se yon rèv depi ou te piti pou w te yon antreprenè? Bon, vi ke se yon inisyativ, m di se yon bagay ke nòmalman se o kou de rout ou ke ou vin wè avèk eksperyans lavi, nòmalman ou vin wè kisa ke ou gen lakay ou kapab devlope. Ok, se pa yon bagay ou di o jou o landemen ou di bon, m vle vin yon entrepreneur, m panse se yon parkou, se yon se yon echèl ke li ye 1 2 3, sa vle di ke sa fè ke depi 2013 depi aprè tranbleman de tè m kapab di aprè tranbleman de tè mwen ale etidye an Repiblik Dominikèn kote ke mwen nan inivèsite mwen gen dè kòmsi dè ankadreman ke yo fè pou jèn kote ke ou menm ki gen yon talan ou gen yon biznis yon ide Ou kapab vin avèk li epi yo menm, yo ba ou dè zankadreman pou ede ou avanse ansanm avèk li. M panse ke se apati de la ke mwen mwen wè ke mwen genyen anndan mwen yon bagay ke m kapab fè, m kapab ede tèt mwen epi ede sosyete kote m ye a. Justement, pandan w di ede tèt ou, ede sosyete w, n ap antre dirèkteman nan yon pwojè ki rele Mache a lakay ou. Fon ti eksplike n kisa egzakteman Mache a lakay ou ye? Bon, m vin avèk yon egzanplè, yon flyers, m kapab pataje l avèk ou. Ok, sa se yon flyers e nou kapab wè, se mache Ipolit epi yon mesye sou yon moto, si m byen gade. Donk, an gwo, m panse imaj la fon ti eksplike ki sa l ye, men fon ti, fon ti pale m ki lè mache lakay ou e kòmanse, ki sa k pouse ou e a kòmanse a Mache a lakay ou. Ok. Mache a lakay ou se yon pwojè ke mwen menm avèk ti sè mwen, mwen menm mwen di l ke e kòm se Repiblik Dominikèn ke m ap viv, m di ke m pap ale san ke m pa kreye yon bagay ansanm avèk li. Paske nòmalman nou la gen opòtinite, se nou menm pou ki chèche li. Kounye a li di m, bon, ki sa ke n ap fè bagay sa yo? M di, ok, ann panse. Kounye a mwen wè ke nòmalman, o jou le jou, dizon avèk kowona, mache enfòmèl lan toujou ankonbre, toujou chaje moun, kòm si moun yo pakin bò lari an, ou yo pa konn vrèman ki sa pou yo fè, ou wè se yon sitiyasyon tankou se yon kanaval. E n ap evite gwoupman de moun. Kounye a m di, bon, sa ke ke nou kapab fè? Nou kapab kreye yon platfòm kote ke menm moun sa yo k pral nan mache a, nou kapab ede yo fè kòmand lan depi lakay yo epi nou menm nou pral delivre l pou yo san yo pa bezwen deplase, gaspiye gaz. Ekonomikman palan sa ede anpil, ap ede anpil moun tou nan sosyete an. Kounye a m di, li di m, oh vrèman? M di, Eben kòman n ap fè sa? Eben m ale, m rezoud, mwen chèche yon espas, m fè kòmsi amenajman, ranje etajè pou lè n gen pwodui yo pou nan Pwòpte yo, fè anbalaj, mèt stikèz, nou ranje pwofòma, fè tout bagay pou kliyan an epi jiska prezan ke nou gen moun ke n ap sèvi nòmalman e ke jiska prezan yo tou trè satisfè kote ke slogan nou se toujou la pou satisfè w. Ok.
Bon, mwen lè m te wè mache a lakay ou, m te gen konsè paske w al fè mache a pou mwen. Donk kounye a ou di m ou gen yon espas kote ke w amenaje, kote m met, ke w mete pwodui yo. Donk, se ou menm an gwo ki vann pwodui yo, se pa ke w al fè mache a. Nan achte yo, men lè w vin avè yo fòk ou ranje yo, fòk nou re pwòpte yo. Ok, donk ou achte pwodui yo, ou genyen yo. Non, paske lè w di mache a lakay ou, met mache Ipolit, li gen tandans a parèt ke m ba w kòmand lan, ou desann sou wout frè a ba w telele a, ou achte nouvo mache yo, pote l pou mwen. Donk, nou genyen yo. yon espas pwòp e amenaje pou sa. Nou gen de provider, nou di moun sa ke ki vle, ki son ti machann ki gen legim tou sa, nou pale avèk yo, selon kòmand ke nou genyen an, nou di yo men kisa ke nou genyen, epi yon jou davans, jan ke li nan flyers lan, yo pote yo pou nou, epi nou menm, nou etale yo, nou pwòpte yo, sa pou seche seche, epi nou anbale yo, nan livre yo bay kliyan. Donk kòmand lan sipoze yon jou davans, m pa ka rele w pi ta, m di w m bezwen. Se yon jou davans. Ok, eske gen yon limit, e, e, ok mwen wè la pou pi. Fò lè fòk moun achte pou piti piti 500 goud. 500 goud. Donk si l pi ba ke 500 goud moun nan pa ka pase kòmand nan. Li pap ka, non. Ok, èske nou gen dè zatik spesyal pa egzanp oubyen se tout bagay ki gen rapò a manje? Tout sa ki gen rapò a manje nan mache a depi nou ka achte l n ap achte l pou nou. Ok, ou di pi piti 500 goud men e si nan 500 goud lan yon egzanp m ap ba ou gen moun ki pral fè mache k achte 3 dola magi e 10 goud pwaro èske kòmsi èske se moun nan sipoze fè mache a an gwo? Oubyen li kapab fè ti detay sa yo tankou 10 goud pwawo, 5 goud. Depi l achte l li vo 500 goud la, n ap pote l pou li. N ap pote tout ti detay sa yo pou li. Wi, donk paske ide an prensipal la se, konsèp la se ede moun nan, evite moun nan pran lari an kòmsi jis pou yon detay. Ou konprann sa m di w la? Jis pou yon bagay ou bezwen achte men nou menm nòmalman nou gen platfòm nan la ki fè tout jesyon sa yo pou ou. Ok men m wè ou mete 4 Petyonvil, Dèlma, wout Frè Jakè. Pou le moman, èske se sèl kote sa yo nou fè livrezon? Se kote sa yo ke nou fè livrezon. Lè n di Petyonvil la, n ap pale de Peleren, Tomasen, e. Non men non, fò nou pi byen presize l. Paske pou moun, anpil moun, lè w di Petyonvil, ou di Wondèl Petyonvil la. M konprann ou. Donk m panse ke fòk nou ta pi byen presize l. Fò w di, petèt ke depi w di Dèlma. Ou di ke de delma e 1 a 103. Wè.
Men depi jan w di petyonvil li vin parèt tankou se. Wi nou nou ap panse sou sa men nòmalman se sa ke nou kapab jesyone se sa ke moun sa yo ke nou kapab sèvi an atandan se sa fè ke nou mete. Non men eske si yon moun pèleren nan momonal l pa ka jwenn e. Wi nòmalman. Enben se sa m di w nou mete petyonvil donk m vle presize ke kòmsi li kapab pèleren e tou sa ok. Sipè.
Mache a se ki, depi konbyen tan nou genyen depi nou lanse l? Nou lanse l a pati de 30 avril, se 30 avril ke nou, nòmalman nou gen premye kli, e apre kèlke semèn, yon semèn apre nou gen de twa kliyan, apre ke nou fin pase flares nòmalman ki wè inisativ lan, yo renmen li epi yo kòmanse ansanm avèk nou. Ok, e jiskaprezan èske. Eske jiska prezan sa ap mache e. Wi sa ap mache, premye kliyan nou ki te fè kòmand avè nou li satisfè li rekòmanse ankò e nou gen m pa ka site non sou plato an gen anpil lòt moun gen de jiska prezan nou gen yon kenzèn de kliyan la jiska prezan. Ok donk jiska prezan sa ap mache kounye a men ou konnen nan moman nou nan peryòd kote ke dola ap degrade. e ke tout pwodui yo ap vin pi chè, bon nou tout konnen depi dola monte lavi chè a monte, kijan nou menm nou jere sa aspè ke dola ap monte, eske sa pa pa le fè ke m panse jiska 30 rouvèl la ka kounye a gon goud de goud ki monte sou dola, eske sa pa yon enkonvenyan pou nou kijan Goud, dolar la pa rapò a goud la pa vrèman afekte nou paske nòmalman se an goud ke nou fè acha yo ok sa vle di ke moun nan jis voye lis lan pou nou avèk total la se an goud nòmalman nou pran kòb lan nal nan mache an achte sal vle an epi nou potel pou li nou resevwa chèk nòmalman nou pa oken pwoblèm so goud lan dolar lan pa vrèman afekte nou paske se an goud nou fè acha yo. Nan men e pwodui yo ki chè kijan nou adapte nou paske si wap fè si mpanse ke si wap fon pwodui konsa. Fòk ou ta fon on diferans de pri. Eske pa eske gon diferans de pri ak si mal nan mache a mache direkteman mwen menm avèk ou menm lè w vann mwen an ki pou ta kapab ensiste m banm pran l avèk mache a lakay ou de preferans. 2, Bon nou pa ogmante pri n pa diminye pri paske nòmalman sa moun nan vle an se li menm n achte nou ba li l ok si moun nan pa egzanp yo mande 200 goud pwawo m pa gen anyen ke m pral ka fè kòmsi ni diminye ni ogmante m ale nòmalman a 200 goud lan. M achte demen sèlman, m bat pou m achte. Non men attends moi, ou fèk sot di m ke ou pa achte pote pou moun nan men ou achte an gwo? Non, n al achte l nan mache a, se sa ke m di w. N al achte l nan mache a, nou pran li, nou anbale li, nou pwòpte yo, nou ranje yo, nou pote l ba moun. Oh, ok, ok, but se sa moun nan achte w al achte? Nòmalman, sa vle di m ke mwen menm ba nou ke. Ok, epi avan nou pote l ba li, nou netwaye l, tout sa, ok. Avèk kounye a kowona, èske nou jwenn de kliyan ki, ki kòmsi ki pa pè, ki oze, ki achte avè nou, paske pa bliye se de. pwodwi ke komestib yo ye e kòman eske nou pa twouve kòmsi ki sa nou fè pou nou mete kliyan yo alèz montre yo ke yo pwoteje avèk kowona. Nòmalman lè nou achte pwodwi an ki sa nou fè nou gon pwòp nou aspèje yo avèk klowòks sa k ka pwòpte yo nou di yo sa nòmalman nou apre sa mwen menm mwen gon kliyan ki di m a Ricardo se trè bèl yon trè bèl inisyativ paske nòmalman Sèvant lan pap bezwen sòti al pran korona nan mache a pou t banm. Sa vle di nòmalman li twouve ke jan ke nou gen al pwòte yo, nou gen gan, nou gen tout bagay an, lè menm si sa nou nòmalman lave men nou, lè n gen pwodwi an yo menm nòmalman sa nou pote ba yo an panye an, nou aspèje li ak lò avè e alkòl, yo pran li al mete l anndan epi mete aliman yo epi yo pot panye an ba nou. Ok, men pwodwi sa yo, eske nou gen yon mache spesyal ke nou achte yo ou byen sa pral depan de zòn moun nan? Non, pou legum se tèt dlo ke nal achte yo. Sa vle di tèt dlo ou konnen se la gen anpil machann ki toujou vini e nou gen machann pa nou tou ke nou gentan fè yo konnen depi nou bezwen legum se nan men yo ke nap achte. Ok, si yon moun pa egzanp ta vle pran de pwodwi an gwo nan men, eske nou pote bay moun lakay yo sèlman an detay Oubyen si pa egzanp, mwen, ann pran, pran yon egzanp, mwen gen yon restoran m ta vle pran yon kantite, èske mache lakay ou a fè mache pou pèsonèl Byen pou sur. pèsonèl oubyen wap jwenn moun ap jwenn dè kr kantite pou yon restoran oubyen Wi pou yon byen sur, evènm? byen sur.
Depi sa ke nou, wap mande yo nou ka jwenn li nan mache an, nòmalman l mèt son gwo kòmand, nou gen kapital ki la pou sa, n achte l epi nou pote l pou ou. Paske lè nou pran, lè nou achte l pot pou moun nan, nou gen yon di pousan ke nou menm nou fè. Ok, di pousan nou di w poukisa, se paske nòmalman nou pran yon tan, N ale, n achte yo, nou pran yo, nou prepare yo epi nou menm n anbale epi nou pote yo lakay ou.
So restoran pa yon pwoblèm.
Pou nou jis pran kantite a. Kantite a, n achte li epi nou pote l. Ok.
Kounya, petèt, èske se sèl, èske ou menm ou fè konsta mache an, se sèl nou menm ki ap fè livrezon mache a lakay ou? Gen Karibeyèn ki fè market. ki rele yo gen yon bagay ki fè ki rele mache lakay nòmalman ou achte ansanm avèk yo epi yo menm yo gen yon ti karo ou kale epi kal livre l lakay ou yo m panse ke sa se pou market men enfo informal ma market la ki se mache yo nòmalman m panse gen anpil moun ki nòmalman se la y ale pou yo vann pou yo jwenn dèzavantaj nan legim tou sa. paske yo pa ale nan makèt la, sa makèt yon bokoli nenpòt 300 konbyen goud e nan mache al nan 60 goud. Sa vle di nòmalman yo preferab pèdi tan yo pou y ale nan mache an pou y al achte yo e ke nou menm nòmalman nou kapab fè jesyon sa pou yo jiska prezan. Ok, ok. Ou di fò moun nan achte pou piti 500 goud. Men èske aprè 500 goud sa moun nan pa gon frè de livrezon ke l peye? Wi l gon frè ke livrezon, tou depandamman de kote ke l ye an. Li kapab 100 goud, 150 goud, depandamman de direksyon ke l ye an. Depandamman de kote moun ye. Donk moun nan achte pou 500 goud E bon, pi piti, epi ou peye 100 goud, 50 goud, epi ou vin livre l pou li. Ok, m pral ba w yon minit pou w vann mache lakay, pou pou konvenk moun yo pou se nan men w yo vin achte, pou yo se ou pou yo rele paske ou di Caribbean mwen m konn e e lòt am pa pa moun ki fè menm bagay mache lakay ou pa egzanp mwen konn de taksi de am konpani de taksi ki fè sa, yo di moun yo kapab ekri yo epi y al fè mache y al pote pou moun. Donk kounya Ba nou ki ki diferans ki sa ki e e mache a lakay ou genyen ki fè ke se nan men w yo ta sipoze e e kòmande. Ok.
Ben mache a lakay ou se yon inisyativ kote ke nou men nou pa gen yon platfòm vrèman ki kouvri tout rejyon pe metwopolitèn nan. Nou menm sa ke nou ta renmen fè se ke mete platfòm nan be mete platfòm nan sou pye kote ke nou menm tout sa ke nou bezwen pou nou achte nan mache a kote ke n ap bezwen dèzavantaj kote gen dè pwodui fre Nou menm nou kapab provide ou tout tip de pwodwi sa yo. Avèk yon ti kras monnen, n ap pote l an devan pòt lakay ou san w pa bezwen deplase. N ap ede w jesyone tan ou, fè ekonomi, epi evite tou ensekirite a tou pou w pa pran lari an pou w al nan mache a. Ok, konsèy w ap, paske ou fèk antame, ou di m 30 avril, ou fèk kòmanse biznis lan, jiskaprezan ou di ke ou satisfè de Kòman donk kòman l ap dewoule. Konsèy ou ka bay bay avèk yon moun ki ap kòmanse yon biznis, ki ap kòmanse yon pou yon jèn antreprenè k ap kòmanse yon biznis nan moman nan kriz nan la paske pran pran angajman kòmanse yon biznis nan moman nan kriz nan la m panse ke se anpil anpil risk paske ou pa konn kijan bagay la ap balanse ki ki konsèy ou ka ba yon moun ki vle kòmanse yon bagay nan moman. E sa ke konsèy m te ka pote, se ke gen anpil biznis ki egziste se nan moman kriz. Ok, alò yon moun ou gen yon ideyal, yon bagay ke w vle kreye, pingonpè, e fè chèche tout engredyan posib yo, mete yo, e gen anpil moun ki gen ki pretann al dèyè resous lòt kote tandiske tout resous yo la. Devan w, yo anndan w. Yo zanmi, kouzin, parenn, marenn, tout moun sa yo se resous ke yo ye avan ke ou menm w al deyò. Sa vle di ke ou gen yon bagay ke w vle fè, pinga w pè. Pa al nan chèche agoch adwat, yo la. Jis mete w, mete tèt ou an plas, fè yon plan, paske kounye a la gen yon bagay ki rele Canva, ki se yon sòt de small, ou kapab fè yon business plan nan kèlke segond. Ok, li gen tou, li gen 10 kazye, li gen 10, kote ou kapab ekri 1. Ki sa ke w vle? 2, Ki kanal ke w vle itilize? 3, A vle di ki trè fasil jounen jodi a di jounen jodi a pou amelyore kondisyon moun ki anvi fè yon business plan. A vle di, M ankouraje yon moun nan moman an, nenpòt sa ke w te ka vle kreye, lanse w pa w pinga w pè, epi w ap wè rezilta aprè.
N ap di mèsi a Ricardo Telusca. Avan w ale, m pa konn si w gen moun ki pou ta di ou ta di mèsi, moun w ap salye. Men wi map di merci a tit sè mwen Dashcar Telusca e manman mwen Jacqueline Castor epi papa mwen ki la tout bagay ki la pou toujou sipòte mwen ben epi tout moun ki kap gadem yo tou tout moun ki renmen inisyativ sa kem pale pwojè a ki banm yon fidbak pozitif m salye tout moun sa yo tou. Sete Ricardo Telusca Avenu ou menm ki. ki dabitid leve chak jou kal nan mache, ki gen pwoblèm oubyen lè w bezwen yon bagay ou pa kapab, menm jan yo sot di la ou menm ki gen sèvant lakay ou ki toujou pè pou sèvant lan pa al pran kowona pote pou ou oubyen l pa vini pou yo di w vòlè kenbe l yo pran kòb la ou kapab kontakte mache a lakay ou.